Fòm chanje peyi sa ayiti pa gen bandi vre ayiti pa gen bandi men fòm chanje peyi sa atis wap byen pale la klin tèt ou pa al avèk pèp la avan w ale klin tèt ou la pou moun ki pa renmen w yo pou tout sa tap trè byen moun pap janm renmen w ou pa lajan men anpil moun rayi w pande w pa konn kiyès ki atis mafya peyi a ou gen twòp talan la pou pa alèz nan peyi a izo ouvè kò w kale kò w ou nan pi gwo cho peyi a.
Wi jèn nan. Wap wè map kenbe mizik la. Wap wè e akoz de bagay mizik la yo pa jwenn pozisyon pou yo fè yon seri de manti sou mwen ankò. E menm si yo bay menm si yo m konn kouche lakay mwen otè de yo di a izo dis izo dat gen moun ki di a manti mwen jwe mizik la e mizik lap fè. Aktyèlman la a.

Ap gen papa yo wi. Men ou ou satisfè. Mizik la bon. Depil bon fò jwel. Men vwam fonksyone. Depil bon map jwel. Li pa bon mpap jwel. Depil bon map jwel. Antouka izo atis izo atis mafya peyi a bòdè klin tèt ou pa ale avèk pèp la la nou gen izo rapè peyi a la kap pwodwi pou nou a trè enpòtan fò w pale la gasonm. Map pwofite salye animatè black bertho. Ah DJ Bèbèl mix Ouvè kò w. Avèk Trapè Soso ou tap tande m la. Wap ki nèg sa yon seri de gwo atis yo ye nan vilaj la nou gen pou n tande yo wap wè Soso a nap wè Soso e nap wè l e tande l mèkredi sou yon trak ansanm avè m epi DJ Bèbèl mix Black Bertho nap gen chans jwenn nèg sa yo nan lòt mwa kap vin la sou yon rabanday ansanm avè m. E menm nèg kap te fè kanaval ansanm avèm nan. Ok izo izo izo tande avan w ale sa vle di atis majè peyi a misye fè tout stil nèt misye polivalan Tout nèt tout ba tout bagay izo nèt polivalan
Alèz.
Ok izo avan n ale la fò n ale fò n lage cho peyi a la men izo nou nou prale ankò e map repoze w kesyon sa ankò izo èske se kòmsi se yon videyo nan festival èske w pral jwe avan n ale paske sa trè enpòtan. Fòm konnen sou pral. Yo se nan zòn nan paske gen pou moun pa jwe wap menm jan sosipèsta ou sipèsta vre tou wi. Bof moun mkonnen gen vito nan program wap pa ale. Jamè. Ebyen konsa gen de kote mpa pral jwe paske yo menm fò moun nan respekte moun epa kòb la avan non lè moun nan respekte moun ka jwe pou li gratis. Ok wap byen pale la. Men piga msede piga moun nan etone

Wap voye pou tout jèn rapè yo, pou tout jèn rapè ki anndan site a, nèg ki pa gen mwayen yo, kisa w ka fè pou yo, kijan w ka ede yo? Avan w ale. Bon, m pap voye yon mesaj bay rapè k nan Vila de Dye non. Map voye yon mesaj bay tout rapè k gen Ayiti. Mesye, leve nivo nou. Paske, jan de mizik mwen ap fè la yo, men yo pa nan stil, yo pa nan stil pèp la non. Wap wè gen plizyè pitit ap mennen la. Gen plizyè pitit ap mennen wi. Ok.
Wap jwenn e
de nèg vèse as taliban, nèg bourik de latalay, nèg jiji, kap 45. Nèg sa yo fò yo gon pakèt jèn atis. Gen desa e gen patnè a e gen Deepak.
Nèg sa yo fò anpil. Men, lè m di yo fò a, se pa pou mwen non. Mete m sou yon mit avè yo, m chire yo an 2 wi. An di m la!
Alon vye jeneral sa mesye! Antouka jeneral pale pou n ale pou n lage jou peyi a. La fòk nou lage jou peyi a la. La trè enpòtan pou n lage jou peyi a. Bon pa gen anyen komsi pou bay koute plis non paske nap nap nap gentan retounen nan emisyon an anko paske 4 fanm gen kap vini yo ou konnen gen youn ki pa telman abitye ak kreyol la koman mwen pral pale yon vye lang ansanm avèl san fè. Hahahaha oh sa vle di jeneral la ou pale ni fransè ni anglè

Ap ouvè kòw kale kòw e antouka nap lage avèk izo poun lage cho peyi a la poun antre nan moman dosye yo izo ouvè kòw kale kòw mèt yo thank you baby. Lale!